Espere, pran kouraj, kenbe fèm, paske la viktwa e pwòch. Men pou ke la viktwa e pwòch, fò nou konprann ki sa nap fè. Mwen te Kanaran, gen 15 jou de sa, nan yon bèl reyinyon, kòm si m ta di w gen tout asanble pastè kap fè, kap fè reyinyon, epi m mande Bondye yon siy, yon siy de Letènèl, epi gen yon pastè k parèt, Epi lap pale de pisin Betesda kote ke gon paralitik kap tann yo metel nan pisin nan paske gon lanj ki pase epi gerizon fèt. Jezi parèt devanl Jezi dil konbyen ane wap tann? Paralitik lan dil 38 lane map tann pèsonn pa vin metem nan pisin nan. Epi kounya menm Jezi diw èske ou vle geri? Paralitik la di, Wi, Bondye, e byen mwen mèt mache. Epi vwa a di mwen, Ki sa k pase an 1986, 7 fevriye 1986? Ou wè nou pa nan 7 fevriye. Mwen di, Jde pa Jean-Claude Duvalier. Misye di, Konbyen ane paralitik la ap tann? M di, 38. Adisyone 38 avèk 1986. M adisyone, m jwenn 2024. Li di, Ok, 2024. Sa vle di ke. pandan 38 lane wap tann pou yo mete w nan pisin nan. Yap mete tout ras moun nan pisin nan. Yap mete ikrenyen nan pisin, yap mete dominiken, yap mete tout ras moun sòf ou menm. Paske ou pa sanble sa. Ou panse ONG ap mete w nan pisin, yo pa okipe w. Ou panse politisyen ap mete w nan pisin, yo pa okipe w. Ou panse ameriken ap mete w nan pisin, yo pa okipe w. Men Jezi parèt. Aprè 38 lane ke w ap tann, epi l poze w kesyon, Èske w vle geri? Ki sa w ap reponn? W ap di, Monchè, m ta renmen, petèt, vle geri, men w konn, gwo lajan y ap bay la, monchè, ou konprann. Menm lè moun lan m konnen se pa anyen l ye. Menm lè moun lan se yon imoral li ye, wi. Menm lè moun lan kòmsi m ta dwe konnen se dwòg. Di asasine lap asasine moun se la drog la ye men monchè map pran lajan an wi komsi m dadou eske ou vle gen fi e se la kestyon ke for di mesaj ke m reresevwa kanaan kote sal asanble kretyèn nan tap tranble avèk vwa pastè a mwen poze ou pèp ayisyen pèp ayisyen eske ou vle geri a on jou de 7 fevriye 2025 Se de repons ou ke depandra le sort de Martine. Mèsi Doktè.
Yo wap prive yo janm ou janm tande yo kidnape yo?
Ni ou janm tande atake yo?
Sa vle di nou pran nan yon konplo? Non, se ta di ke ekout. Yon bagay trè senp. Lè wap analize sitiyasyon pèsekisyon.

Lame ameriken. Paske kalite gwosè zam sa yo, pa gen moun ki fè yo ozetazini. Paske pou fè zam fò gen izin, se tout yon enstalasyon. Ou pa ka rete ou fon bagay pare, non. Se lame ameriken. Ou antre avèk yon 38 nan ayewopò JFK oubyen Lagwadya, aa, tout sirèn ap sonnen. Pandan se tan, konntenè zam ap kite Etazini. Zam yo tout jan rantre an Ayiti. E pa kòmsi m ta di w se pa parachit. Ni se pa zonbi k vin avè yo. Gen de jan y antre. Se oubyen pa waf yo, pou nou ka konnen ki moun ki nan waf yo, oubyen pa lafwontyè dominikèn. Men pou lafwontyè dominikèn, fò w rantre Sendomeng tou. E pou w rantre Sendomeng. Atansyon! Fòk gen yon aranjman k fèt nan wam dominiken an pou nèg yo di non, zam sa a se pa pou Dominikani li ye, se pou Ayiti li ye. Depi nan wam dominiken, yo kite l antre. Donk sa vle di ke tout pwosesis sa a, kòm mwen te deklare l nan televizyon dominikèn, li kontwole pa lame dominikèn. Nan yon bi. Kòm mwen di w. Lè nap kalkile bagay la, gen yon lojik nan tout bagay sa. Premye lojik la, fò w vale fre kon w te fè an 1803 a. Sa e premye lojik la. Dezyèm lojik la, se retounen nan lojik.

ki konplètman kowonpi, ki pap okipe afè de ensekirite, ke se youn goumen a lòt, yo kapab fè fè kòb. Men, lè w wè Donald Trump, mwen t rayi Donald Trump tou sa w vle, men misye se yon nèg kòmsi Andalou, se enterè pèp ameriken l ap defann. Enterè peyi l l ap defann. Li pap defann ni Ayiti, ni Danemark, se peyi l l ap defann. E, lè misye di w ke. Antanke homme d'affaires, Msye Lou chak dola l depanse fò l wè rezilta dola a. Msye Lou ane dènyè yo bay moun sa yo 450 milyon dola pou ane 2024 la. Li pa wè kisa yo regle ak 450 milyon dola sa yo. Pou mas lajan yo bay pnh, m pa di gouvènman konnen l, m ka di gouvènman pwograme l. Pase wòl misye se sal ye. Se wòl moun sa yo. Wòl moun sa yo presizeman se kreye ensekirite a. E nou bi. Kèl bi? Se de bagay. Premyèman se konstitisyon. Yo bezwen chanje. E sa se lobsesyon depi Jovenel Moïse. Yo bezwen chanje konstitisyon.

Sida ki nan prezidan. Pauleus Sanon minis de transpò pran lèt nominasyon li fout li nan figi Dakinda di li pap rete nan salopri sa a. E kounye an ou genyen egalman mesye Sassari ki te minis zafè etranjè menm bagay misye chire lèt minis li di li pap antre nan bagay sa. Gen plizyè depite k ale tou. E bagay sa ki ki sa yo fè an 1915 yo retire ce qu'on appelle la loi ki di ke oken blan paka mèt nan peyi sa ya retirel se lè sa konpayi moun McDonald moun sa yo rantre nan peyi a la kounye an menm yo pral retire dènye lwa paske gon lwa nan konstitisyon an ki bay yon limit ke etranje kapab posede. Y'a pral retire l. Lwa ki di ke anba tè a se pou leta l ye, y'a pral retire l. Pase pa bliye se sa yo bezwen pran. E pou sena ayisyen egalman, y'ap swa y'ap retire li, swa y'ap kite l kòm pòtre. Pou menm bagay ki te rive yo lè Lamòt pa rive yo ankò. Koze pa bliye la lè lè lamò te la pral bay lò a se sena ki te kanpe sa yo pa bezwen ankò e tout wè konsantrasyon yo fè kont youri latòti avèk lanbè epa epa kòmsi m gade w pwoblèm yo gen se yon pwoblèm yo gen avèk le sena ayisyen ke yo bezwen kraze. Sèke anvan ou ale pi lwen sèke tout sa yap di de mesye sa yo se fo? M pa di l fo m pa di l vre m pa lajistis. Ou konprann? Men mwen di w ke si e te vre, yo t ap, yo t ap, yo, se pa, e pa depi, e pa, e pa, e pa depi yè yo te konn sa. Si se te vre, se yon bagay yo te konnen depi, kòm si m ta di w, omwen ventan. Donk tou sa se, se ranse tèt. M pa lajistis, kòm mwen di w. M pa di ni se vre, ni se fo, kòm mwen di w, ou konprann sa m vle di w. Men si se vre, m pa konn poukisa se kounye an yo vin ak bagay sa. Sa vle di epòk, lè yo bezwen vrèman kraze Sena ayisyen. Lè sa yo vin avèk bagay sa. Alò, doktè, kòm n ap pale de ensekirite, e kòm nou tout ka konstate se dènye tan nou, n ap gade, n ap wè se fòs la k ap ranfòse de jou an jou, dènyeman nou te gen prè de 70 salvadoryen ki antre, e jodi a ankò nou ta sipoze gen omwen 200 kenyen.
Lè yon moun ap vin konbat ensekirite, fò l pa, fò l pre pou l mouri, pou l bay lavi l. Donk ou pran se yon moun ki sot nan yon peyi, li pa menm konnen

Li di li pap sipòte. Mwen mwen dakò a Donald Trump paske kòm si m ta di w Donald Trump janm di w son òm dafè son prezidan dezetazini li ye e l gen dwa gen defo men gon bagay m respekte nan li se il aksèp lè valè kretyèn misye dwa fè de bagay de gason fanm bagay ki gen gen gen gen moun ki pa ni gason ni fanm ni tout Li kanpe bay sa. Donald Trump, antanke hòm dafè, chak dola k depanse, fò w montre l sa w fè ak kòb la. Jan misye di w, se pa lajan pa l li ye, se lajan kontribyab ameriken, se lajan taks ameriken ke l ap depanse. Donk li di w ane dènye, li ba w 450 milyon dola. Li bay sa w fè avè l. Li pa wè sa w fè avè l. Donk, kòm li pa wè sa w fè avè l, li kanpe l. Lè w a gen yon gouvèneman kredib, lè sa a, w a ka chita, de moun serye, de moun ki pa gen zanno yo ka ofèb, lè sa a w ka chita avèk Donald Trump pou pale.
Ou panse nou ka gen yon gouvèneman kredib nan peyi sa? A pati di moman ou nou avon un jij de la kou de kasasyon ki fè respè l. E se poukwa je pwosè a Junior Barthelmy. E mwen di w ke sa m ap pale a, m pa janm tande l lonmen nan okenn bagay de tiye Jovenel. Dayè, nan kèl bi? Nan e nan kèl bi? Tout moun konnen ki moun ki touye Jovenel Moïse. Tout moun konnen ki moun ki touye Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a ete tiye pa le sèvis sekrè ameriken. paske lal Istanboul epil li bezwen pale avèk Poutine poul fè yon viray a 180 degre paske l wè ameriken ka pap regle anyen pou li pandan se tan misye gen CIA akotel kap denonse l e se menm sèvis sekrè ameriken yo ki eseye tire Donald Trump se menm yo menm ki touye John Kennedy. Se menm yo menm ki touye Kadhafi. Se menm yo menm ki touye Patrice Lumumba. Ou konprann? Ap fè de bagay de de kou kasasyon, de kolonbyen, de tout sa se radòt. M pa di e pa kolonbyen ki tire sou Jovenel, men ki enterè yon mèsenè kolonbyen ki an Kolonbi, li pa menm konn ki moun yo rele Jovenel Moïse, li pa konn sa yo rele Ayiti, li pral antre nan yon peyi, li pral tire l. Se yon kontra l gen, men ki moun ki peye l? Ki moun ki ba l kontra a? Li menm se yon egzekitè li ye, se yon kriminèl li ye, ou peye l pou fo bagay. Men depi lè nèg yo la, yo pa janm di w ki moun ki peye yo. Pase le jou, le jou l di w ki moun ki peye l, li konnen l tou mouri tou. Donk, pou nou retounen nan sa n t ap di a, premye bi nèg sa yo, se chanje konstitisyon. E konstitisyon an, pou sa yo bezwen chanje l, gen de bagay. Premyèman, yo bezwen retire lwa ki pwoteje anba tè a e ki pwoteje lanasyon ayisyèn. Dezyèm bagay la, yo bezwen asasine la spirityalite di peyi. Sadi ke nou konnen nou se yon peyi kretyen. E menm o nivo di vodou, nou ka di ke se yon relijyon kretyèn paske lè w al nan seremoni vodou, se lapriyè, chaplèl, bagay sa yo anvan yo pase nan bagay yo. Donk, lè w ale nan posesyon bay Altagras, bay sa yo, majorite moun ki nan posesyon se vodouizan yo. Donk, lè yo bezwen kraze, ki jan yo pral asasinen l? Se presizeman, y ap vin ak yon seri de tenten yo rele egalite dè janr, kòm si m ta di w tout administrasyon fò gen 50 pousan fanm, 50 pousan gason, m ba w kote nan labib yo di w bagay konsa. Ou konprann sa m vle di w? L ap chwazi yon fanm sa son fwaye alò ke li gen dwa sa l vle tou. Se dwa li. Èske w konprann sa? Mwen mwen pa bezwen kòm si m ta dwe enpoze l li alò ke li menm li pa sou sa. Alò ke li menm li gen yon lòt ajanda li ta renmen avèk mari l fè yon lòt bagay. Yo bezwen gen yon pousantaj de omoseksyèl nan tout administrasyon. Yo bezwen legalize ke menm yon timoun fòme nan vant manman l y ap fout rache l ak pens. Yo bezwen legalize ke gen gason, gen fanm, men yo pa gason vrèman, yo pa fanm vre, epi gen ki pa ni gason ni fanm, gason gen dwa transfòme an fanm, yon timoun gen dwa gen 6 zan, epi yo fout li rele Patrick epi apresa yo di w se Natacha l rele, se bagay sa yo bezwen mete pou yo asasinen peyi a. Se sa, wè y ap mache fè konferans a dwat a gòch pou yo fè antre sa nan bwat yo. Alò ke mwen di ou ke son sèl bagay ki kenbe Ayiti jiska prezan, se la relijyon, se la kristyanite. Se sa sèlman ki kenbe. Jis kounye. Yo konnen ke lè yo fin kraze bagay sa, se fini, pap gen anyen ankò. Mèsi doktè.
M ta renmen remèsye ou e m ta renmen di pèp ayisyen an pa dezespere, pran kouraj, kenbe fèm. Paske la viktwa e pwòch. Men pou ke la viktwa e pwòch, fò nou konprann. Kisa n ap fè? Mwen te Kanaran gen 15 jou de sa, nan yon bèl reyinyon, kòmsi m ta di w gen tout asanble pastè k ap fè reyinyon, epi m mande Bondye yon siy, yon siy de Letènèl. Epi gen yon pastè k parèt, epi l ap pale de pisin Betesda, kote ke gen yon paralitik k ap tann yo mete l nan pisin nan, pase gen yon lanj ki pase epi gerizon fèt. Jezi parèt devan l, Jezi di l, Konbyen ane w ap tann Palitik lan dil 38 lane map tann pèsonn pa vin metem nan prizon epi kounya menm jezi diw eske ou vle geri palitik lan di wi m vle geri ebyen nou mèt mache epi vwa a di mwen kisak pase an 1986 7 fevriye 1986 ou wè nou pa nan 7 fevriye mwen di jde pa Jean Claude Duvalier Misye di konbyen ane paralitik la ap tann? Li di 38. Adisyone 38 avèk 1986. M adisyone yo, m jwenn 2024. Li di ok, 2024. Sa vle di ke pandan 38 lane, w ap tann pou yo mete w nan pisin nan. Y ap mete tout ras moun nan pisin nan. Y ap mete ikrenyen nan pisin, y ap mete dominiken, y ap mete tout ras moun sòf ou menm. Antouka sanble sa. Mwen se ONG ap mete w nan pisin, yo pa okipe w. Ou panse politisyen ap mete w nan pisin, yo pa okipe w. Ou panse Amerik ap mete w nan pisin, yo pa okipe w. Men Jezi parèt. Aprè 38 lane ke w ap tann, epi l poze w kesyon, Èske w vle geri? Kisa w ap reponn? W ap di, Monchè, m ta renmen, petèt vle geri wi, Men yo konn gwo lajan yap bay la monchè ou konprann menm lè moun lan konnen pa anyen li ye menm lè moun lan se yon imoral li ye wi menm lè moun lan kòmsi m ta di ou konnen se dwòg se asasina lap asasinen moun se la dwòg la ye men monchè map pran lajan an wi kòmsi m ta di ou èske ou vle gen fanmi e se la kestyon ke fò di mesaj ke m reresevwa Kanaan kote sal asanble kretyèn nan tap tranble avèk vwa pastè a.

Nan sal nan sal klas. Wi sal klas lan enpòtan tou paske fòw gen teyori an men yon teyori san pratik se e pa la medsin wap fè son lòt bagay wap fè donk sa vle di ke tout lekòl de medsin yo se sa sèlman yo te gen yon lopital pou yo kapab plizoumwen bay sa avèk lopital lapè men lopital lapè konplètman debòde.

Sa ap fè 4 jou Kwadèboukè, kote m ap fè klinik, m ap rankontre lidè, n ap pale plizoumwen dè pwoblèm de Kwadèboukè, pwoblèm de sante tout. M di mesye yo, monchè, m gen yon kote m ta renmen ale paske m sonje kòmsi souvni de jenès mwen se Sous Zabèt. Bèl kote Kwadèboukè. Yo di, monchè, baay sa pa egziste. Baay sa pa egziste ankò. Ou pa ka ale la. Mwen di kontwole. Ki enterè yon bandi gen pou lè poze yon popilasyon pou l gen sèl ti kote natirèl li te gen pou l te rekreye li, pou l te distrè li, pou l te yon ti jan, ou konprann, aprè tout sè fatig pou l te, enben se paske se pou yon volonte presizeman pou mete popilasyon nan yon eta de strès. Sèke mesye yo gen yon lòt vizyon, se pa. Yo gen yon lòt vizyon ki kache dèyè sa yap fè a. Yo gen yon lòt vizyon.
Monchè, yon bagay, m pa konn si m te pataje l avè nou deja, si se pa le ka m ap repataje l avè nou. M ap dòmi, alò, fò m di nou, m kwè piblik la konn sa, ke m gen 2 jeneral ki te fè lendepandans, ki te nan ansèt mwen, jeneral Maglo Anbwaz epi jeneral Kranje, bon. Mouche pap domi epi nan domi gon jeneral ki paret avek ou konnen son ofisye menm jan ou konn wè nan gravi avek bagay sou tet li tout bagay li paret misye gadem konsa misye dim fran tu se kelke choz une nous ont jamais pardonne 1804 tu se sa. Janm di w lan. E nou van jamè padone 1804. Mwen di w, se pa yon rèv li ye, se kòmsi m ta di w misye kanpe devan m nan chanm nan. Avèk bòt li sou li tout bagay. Nou van jamè padone 1804. Yo pa janm padone nou 1804. Paske 1804, se yon souflèt. Premye fwa nan vi yo, yo pran nan figi yo. Yo pa t atann yo a sa. Ki moun k ap ba yo souflèt? Nèg nwè, ti nèg nwè. Moun yo meprize. Ou tap pase anba pye yo fout ou soufri sabò fout ou deyò. Sè ke e si m ka konprann e jan ke ou esplike a gen yon men kache dèyè ensekirite a ki ap e fè ravaj nan peyi Dayiti a. Tout desandan mesye sa yo ki te chape yo, ansyen kolon ki te chape yo, se la Louisiane y ale oubyen Texas, aktyèlman se yo kap dirije la politik amerikèn. Gon lòt bagay map pataje avèw sim poko patajel mpa konnen alepòk kem te prezidan chanm de komès sidès alepòk Jakmèl te gen kouwè 24 è sou 24 mande nenpòt ki moun epòk doktè lay te prezidan chanm komès. Ki jan Jacques Lèl te ye? Kouran 24 è sou 24, nou te gen festival chak 2 chak 2 semèn, tout otèl yo bonde. M pami moun ki fonde Asosyasyon Touristik di Sidès ki pa egziste ankò. Monchè, lè sa a, te gen yon kab optik ki sot Sendomeng ki pral a la Jamayik. Alò pou moun ki pa konnen, kab optik se yon jan pou veyikile lenfòmasyon nimerik. Majorite de enfòmasyon nou resevwa pa pa lè youtube, pa tout bagay sa yo se pa kab optik. E alepòk se te li ki te pi rapid vwa de kominikasyon. Ce n'est plus le cas actuellement se te Starlink avèk bay Elon Musk men a lepòk map pale w de 2008 epòk sa m te prezidan chanm komès yes ka 2008 ka 2009 tou m pa sonje. Map eseye fè kab optik lan rantre Jakmèl sekèdèl dotan pli fasil ke gon nod Yon fwa Jakmèl sou bay nenpòt ki ti 5 milyon dola pou rale l e apati de se moman wap gen yon volim kap pèmèt ou vrèman travay seryezman avèk yon bon djòb kap avèk yon valè ajoute. Dayè Jakmèl deja se yon vil kòm si m ta di w nou pa gen pwoblèm pou bagay sa yo. Premye 10 SCA Victor se yon jakmelyen ki te gen lisans Singleton Group. Ou konprann? Nou te gen kouran elektrik lè Kiba pa t gen kouran elektrik. Nou te gen bato a vapè lè pa t gen okenn lòt kote nan zile a ki te gen bato a vapè. Nou te gen telefòn avèk Matisan lè pa t gen telefòn Chikago. Donk, nou pa t ap gen pwoblèm pou sa. Doktè, avan. Fòk menm ban m fini.
Epi monchè, pandan ke. Mwen mwen prezidan chanm komès map eseye fè kab optik lan rantre. Pat janm reyisi sa sa sa n machè pa. Jiskaske yon lè m nan caricom nan yon reyinyon caricom alò an m di w alepòk te gen caricom caricom lan pat tounen mesye tchoul sa yo te gen caricom epi m wè direktè caricom lan ap gade m konsa epi lap li gen yon sourire lap gade m lap souke tèt li bon m pa konnen m pa l wè misye m di misye m pa konnen non Misye di Doktè Raj, bay kab optik sa ou bezwen fè rantre Jakmèl nan. Ou pap janm ka fè l rantre nan bihar nan. Konn ki moun ki bloke l? Moun Chanm Mapè. E anbasadè Frans lan k bloke l la? O! Ki enterè! Anbasadè de la Frans a deklare ke Ayiti pa benefisye. Monchè, m twouve sa trè dwol. Bèy fòm diw la verite mwen menm pa janm resi konprann bagay sa yo paske yon defansè de la lang fransèz tankou mwen menm lè bagay notre dame de Paris an m ekri anbasadè de France an wap reponn mwen. Aprè kèlke mwa je reswa yn envitasyon de la Martinique pou pwononse yn konferans pou de sa lotèl la Batelière a Fort de France

Misye di Doktè Laj, le jou ke Ayiti devlope, ni Matinik, ni Gwadloup, ni La Guyane ap mande endepandans yo. Paske Ayiti son egzanp pou yo, pou yo di w, men kisa yon ti peyi nèg, men nan kisa yon ti peyi nèg pral foure kò li, lè l ap fè frekan. Lè l bezwen gwosi tèt li, lè l di l pa bezwen l, men nan ki sa l ye. Si se tèlman vrè ke Aimé Césaire te regrete memwa l, lò l te bezwen transfòme Matinik avèk Gwadloup avèk Guyane an departeman e Ladominik an departeman fransè, Li bay egzanp Ayiti. Paske yo te bezwen, gen, te gen pati endepandan di, ah nou bezwen tankou Ayiti. Sa tèlman terifye moun yo, lè gen eleksyon, yo pa janm vote endepandans. Se ki pèmèt Lafrans vin fè grap piyan sou yo. Aktyèlman, moun, moun Gwadloup, Matinik fin anraje akoz de pri k ap flanbe. Ou konprann? Imajine w Guyane, pou moun bezwen etidye La medsin Guyane se se jis an Frans ou ale yo pa janm mete yon fakilte medsin ni an Guyane ni an Matinik. Malgre tou yo reziyen yo paske egzanp Ayiti an yo pa yo pa ta renmen rive nan stad ke Ayiti ye a. Ou wè sa m vle di w? Donk lè w m pran mesye Voltè, prezidan Voltè. ki pral an frans pandan macron fèk vekse li bay bay ki chan fòn li yo pa ka imajinem ba ou fèk vekse w bon ou pral an frans pa kont sa w pral regle epi kòmsi m ta di w li panse ke moun sa w pral regle w bay pou li. M pa di ke pa gen de bon fransè non, okontrè la frans, bon se la frans ki ban nou wout de lamitye a, ki yon bon wout fo di la verite, ou konprann? Donk de tanzantan, de tanzantan, yon bagay ki fèt, ou konprann, li se Alcibiade, m pa ka di, m krache sou li li se Alcibiade, se petèt le meyè lise de l'ile d'Haiti. Men, dan le fon.

Pa bliye ke epòk Laurent Lamothe te premye minis, dayè misye misye sonje nan ki kondisyon misye premye minis, misye te peye chak senatè konbyen lajan pou yo vote l. Se nan rezo sosyo mesye yo aprann ke Lamothe te gen tan vann lò pou Dinò. Yo bloke l, yo bloke bay la. Donk, yon mafya jan mwen an, ki bezwen richès peyi a. E pou yo gen richès peyi an, gen 3 kondisyon. La premyè kondisyon, fòk yon kawo, fòk yon bagay kòmsi yon dezòd. Moun ap goumen ak moun bay sa yo lè sa peyi pèp lan distrè. Dezyèm kondisyon, fò yo genyen yon gouvènman ki pa ka mache, ki disfonksyonèl, e pou sesi, se trè fasil, pou annik mete yon bèt sèt tèt, ou byen yon bèt nèf tèt, ke chak ap goumen ak lòt, chak gen enterè pa yo, chak kòmsi mnadou yo, chak se yon reprezantan yon fòs politik, ki gon sèl lide nan tèt yo, prepare eleksyon pou yo ka pran pouvwa. Doktè, ou vle fè referans avèk cpt a? Wi.
Alò, Doktè Lalge, nou konnen lè w pale de klas ki vle, klas mafya ki vle akapare peyi a, nou.
Eskize m, eskize m, eskize m, konpa la twalèt.